Yon gran salitasyon spesyal a tout moun ki ap swiv chanèl la epi ki abòne sou chanèl la. Pou rive abòne se pa yon bagay ki difisil se gade anba video wap gade a sou bò dwat ou gon ekriti rouj ki di s'abonner ou fè klik sou li ou abòne sa e pou granmesi li ye son bagay gratuit ou fè pou ka resevwa tout notifikasyon kap voye map voye sou chanèl la E jodi a nou pral esplike strateji pou w ka aprann anglè, espanyòl oubyen fransè. Epi kiyès nan 3 lang sa yo ki pi difisil. E pou anglè, pati ki pi fasil nan anglè se konjigezon. Lè w ap konjige yon vèb an anglè, se pati sa ki pi fasil an anglè. Kòman li pi fasil? E pou w ka rive konjige yon vèb ann anglè se yon bagay ki trè senp, sèlman ou dwe konnen pwonon pèsonèl li yo. Epi twazyèm pèsòn di sengilye a li pral sibi yon notifikasyon, kote pral gen yon chanjman k ap fèt nan twazyèm pèsòn di sengilye a. Men tout lòt vèb, tout lòt yo ap rete, tout lòt pèsòn yo, vèb la ap rete menm jan. Pou vèb la. an anglè, lè l au pase, sa ki pi difisil pou konnen, se konnen vèb regilye yo, vèb iregilye yo, kote ou pral gen yon lis pou vèb regilye yo, yon lis pou vèb iregilye yo, lè w ap konjige vèb la au pase, pou konnen si se yon vèb regilye li ye, kòman w ap konjige l, si se yon vèb iregilye li ye, kòman w ap konjige l. Pa gen anyen, anyen, anyen ankò. nan Anglè pou rive konjige yon vèb. Se sa k fè m di, pati ki pi fasil nan Anglè pou w konjige, pou, pati ki pi fasil nan Anglè, se rive konjige yon vèb ann Anglè. Se sa ki pi fasil. Ki pati ki pi difisil nan Anglè? Pati ki pi difisil nan Anglè, se pwononsyasyon. Pwononsyasyon an. Li pa li difisil an anglè paske gen yon varyasyon nan pwononsyasyon an. Paske gen mo Etazini, yo pwononse l yon fason, ann Angletè yo pwononse l yon lòt fason, lè w rive Jamayik yo pwononse l yon lòt fason, ou rive Ostrali yo pwononse l yon lòt fason. Sa se difikilte ki genyen nan anglè. Konsa tou, mo a nan alfabè a, ou aprann pre premyè lèt nan alfabè a se. e, gen kote, gen mo, mo sa, e, lèt sa pa p pwononse kòm e. L ap pwononse kòm a, gen kote l ap pwononse kòm è. Pa konsekan, se sa k fè mwen di, angle, pati ki pi difisil ladan l, se pwononsyasyon an. Talè nou pral bay estrateji. E, nou prale kounye a nan espanyòl e fransè. Bagay ki pi fasil, pati ki pi fasil nan espanyòl e fransè, se pwononsyasyon an. Nou di li pi fasil, angle se kontrè a angle a, angle a se pwononsyasyon an ki pi difisil, nan espanyòl e fransè, se pwononsyasyon an ki pi fasil. Sa k fè nou di pwononsyasyon an pi fasil nan fransè e an angle, e an fransè e an espanyòl? Li pi fasil paske. Alfabè a li respekte jan li dwe respekte. Pa gon varyasyon nan nivo chak lèt yo. Tankou ou di a, tout kote ou jwenn sa, w ap di a. Si a akonpanye yon vwayèl, ka gen yon ti modifikasyon, men se pa yon bagay k ap fasil. Pa konsekan se sa k fè nou di, se pwononsyasyon ki pi fasil nan. an fransè e an espanyòl. Ki sa ki pi difisil? Ki pati ki pi difisil nan espanyòl e fransè? Pati ki pi difisil nan espanyòl e fransè se konjigezon an. Se kontrè a anglè a. Anglè, fransè e konjigezon an se li k pi fasil. Nan espanyòl e franse, se konjigezon an ki pi difisil. W ap bezwen anpil anpil tan, prèske plis ke ane, pou w ka rive konjige tout vèb, pou w ka, pou w ka rive konn konjige tout vèb ann angle, tout vèb an franse oubyen ann espanyòl. Konjige yon vèb ann espanyòl, li pa fasil. Konjige yon vèb an franse, li pa fasil. E paske gen varyasyon nan chak pwonon pèsonèl yo. Se sa k fè nou di, se sa ki pi difil. Ki estrateji yon moun dwe genyen pou w ka rive aprann anglè byen? Estrateji w dwe genyen, si se pwononsyasyon ki pi difisil, sa vle di l ap nesesè pou w toujou tande moun natif natal ki pale anglè lè y ap pale pou w tande jan y ap pwononse mo yo, jan y ap di. Konsa tou, ou merite genyen yon diksyonè an anglè ki genyen pwononsyasyon, paske gen diksyonè ki vini avèk pwononsyasyon. Fransè, pati ki pi difisil la se konjigezon, lefètke se konjigegezon pi difisil, l ap toujou bon pou w genyen yon yon livre de conjugaison an espanyòl e an fransè, tanzantan w li l pou w ka rive toujou konnen jan w dwe konjige yon vèb, an espagnol e an fransè. Ebyen mezanmi se konsa e si gen kesyon wap poze ou ka pozel nan pati ki di kòmantè lan e tout moun ki poko abòne sou chanèl la ou ka abòne fè klik kote ou wè ki di s'abonner a se pou granmesi wap ka rive abòne sou chanèl la e nou di yon gran mèsi tou pou tout moun ki te toujou e sipòte chanèl la nan ane 2021 an. Kote nou te ka rive avanse kote nou ka rive fè fè anpil pwen chanèl la moute avèk anpil pwen gras a moun sa yo yon gran mèsi a tout moun sa yo.